Li mande m pou m ta fè yon ti pale, pou m ta bay opinyon mwen, ide mwen sou sa k pase yo an Ayiti, nan kesyon k pase yè yo. Mwen menm mwen panse ke mwen pale de bagay sa yo deja, e si moun yo t ap tande m avèk enterè, yo t ap wè ke m te di sa ka rive si yo pa pran yon seri de desizyon. Jodi a tout Ayisyen ap kriye anmwey, yo pa konn kote sekou a ap rive. Men m ta renmen ke nou tout konprann ke nou tout responsab. Nan sa k rive jodi a la. Se pa tankou jan moun yo ap di la e kèk nèg 11 fanmi k ap bay zam non, li plis ke sa. Zam sa yo k rantre nan zòn defavorize yo, yo pa kòmanse avèk Jovenel Moïse, ni avèk Michel Martelly, ni avèk René Préval, ni avèk Boniface Alexandre. Se yon bagay kap fèt tanto nèg ki opouvwa ak nèg opozisyon youn ap ame ekip yo. Se pa yon sèl ekip ki ame moun an Ayiti. Tout ekip ame moun pa yo pou rezon pa yo, pou enterè pa yo. Ke se swa nan ane 90 yo avèk lame wouj, ke se swa nan ant 2000, 2004 nan opozisyon kont Jean Bertrand Aristide, Ke se swa nan opozisyon lè Mateli avèk Jude Celestin nan gwo pwoblèm yo, chak ekip ap eseye ranfòse ekip yo, ame nèg yo. Ke se swa lè Privè pran pouvwa a e dèyè kraze eleksyon ankò yon fwa chak ekip ame pwòp nèg yo e sa kontinye. Donk se pa yon bagay pou w di m jodi a la se yon gwoup ki fè l, se pa yon lòt gwoup ki fè l. Non! Tout gwoup yo fè l, selon enterè nan moman an. Donk se pou nou aksepte pou nou pran responsabilite nou. Ke okenn moun pa lonje dwèt di se e sa a, se ekip sa a. Non! Tout ekip fè l, selon enterè yo, selon sa yo bezwen. Donk se sa ki pwoblèm nan. Pwoblèm nan se ke Nou te di yo. Ke w pa kab rezoud pwoblèm Vilaj de Dye, oubyen Site Solèy, oubyen nenpòt zòn, Matisan, oubyen nenpòt zòn ki gen pwoblèm sa yo, ou pa kab rezoud li ak kout pwen, tankou w parèt, ou pot boure, ou voye yon ekip polis pot boure. Non. Pwoblèm nan pi konplèks ke sa. E pou pwoblèm sa a rezoud, fòk vrèman gen volonte politik pou l rezoud. Men èske nou gen volonte politik pou pwoblèm sa a rezoud an Ayiti? Kòman pou konprann ke yon debak konsa, yon dezòd konsa pase, 24 èd tan prèske fini, minis jistis la toujou nan djòb li, sekretè deta sekirite piblik la toujou nan djòb li, chèf lapolis la toujou nan djòb li, tout wo eta majò lapolis la toujou nan djòb yo, kòman ou konprann? Kòman ou konprann sa? Yon bagay osi grav, e nan peyi serye, menm prezidan de la repiblik la ta ta oblije demisyone. pou bay moun ki kapab bay sekirite paske premye devwa yon chèf leta, premye premye devwa yon chèf leta se bay sekirite pou popilasyon an kap viv, pou popilasyon kap vake a okipasyon l kalmeman, trankilman, an tout kyetid. Men si w se yon chèf leta ou pa kab fè sa, ou pa gen plas ou. Ou si se ekip ou mete k pou fèl la k pa fèl byen, revokel voyel ale ranplase yo pa moun ki kapab. M te toujou di sa e m te dil ankò, ou pa ka ap gen moun ki responsab sekirite peyi w yo, yo tout se anbasad yap bay rapò, yo plis ap travay pou etranje a ke yap travay pou Ayiti. Yo pè pou yo pa fè yon bagay pou yo pa retire viza yo, yo pè pou yo pa fè yon bagay pou blan pa mete yo nan yon lis nwa. enterè moun wo plase yo ki pou tap fè strateji pou fè bagay byen fèt, enterè yo se pa nan Ayiti li ye, se nan satisfè on ti elit avèk on seri de blan. Kòman w konprann pou pran 12 polisye, pou voye an dan vilaj de Dye on zòn ke tout moun konnen k sansib, pa gen okenn travay dentèlijans ki fèt Nèg yo pa gen okenn enfòmasyon, yo pa gen yon moun sou teren, sou plas ki pou di yo, atansyon, la a nèg yo fè yon twou, si w antre w ap tonbe ladan l, pou di yo men kisa k ap tann yo. Epoutan Leta ayisyen debloke yon pakèt lajan pou entèlijans. Kot kòb entèlijans ki nan sekreteri deta sekirite piblik, nan ministè jistis, nan la, nan chèf lapolis la, nan men chèf lapolis la, nan ministè enteryè, nan ministè defans, kisa kòb entèlijans sa yo ap fè nan men nèg yo? Y ap manje l, y ap voye madanm yo pati, mennaj yo pati, achte bèl kay, achte bèl machin, e pandansetan y ap voye polisye a la bouchri al mouri. Epitou, kòmandan dirèk polisye sa yo, m ap pale de komisè ki responsab sa a, swat team nan, kòman l fè aksepte voye 12 polisye l nan kondisyon sa a anldan an? Paske lè w se yon kòmandan tou, w gen responsabilite anvè polisye w yo tou. Nèg w ap kòmande yo se moun yo ye, yo gen fanmi. Ou pa ka ap voye yo nan yon bagay kote ou menm kòm chèf, ou sipoze pi byen avize ke yo pou wè ke se nan yon gètapan, se mouri yo pral mouri. San entèlijans, san anyen, ou voye 12 grenn polisye nan zòn sa a. Mwen panse ke sa a se yon bagay grav. Pafwa, yon chèf, Ou gen le devwa pou di non a yon siperyè lè l ba w yon lòd ki ap mete an danje lavi polis yo yo avèk lavi popilasyon an. E lòd sa a, kèlkeswa moun ki te bay komisè a, sa lòd sa a komisè a pa t dwe respekte l. E mwen menm lè m te komisè, lè m te komisè e plizyè fwa m fè sa. Plizyè fwa m jwenn lòd e m rele chèf la m di a chèf mwen lòd sa a m p ap kab respekte l. E lè m di la, polisye m yo kab temwanye m. Kab kab rantre an, ki kab kab temwanye pou mwen. Aprè ensidan k te pase nan inivèsite Tabar la, inivèsite Aristide la, yo te ban m yon lòd pou yon seri de polisye m, pou m arete yo, pou m mete yo an izòlman. M te di non. Paske lòd sa a te ilegal. Oubyen lòd sa a te mal bay. Paske se pa t verite a. Men se devwa yon kòmandan pou l defann twoup li tou wi. Se pa pou pè pèdi djòb non. Donk m panse ke tout moun gen responsabilite yo nan sa. Ann sispann plenyen. Ann sispann lonje dwèt nou sou di se entèl ki responsab. Nou tout responsab. Kòman nou konprann pou nou kite moun sa yo ap viv nan sitiyasyon y ap viv la? Kòman pou jèn gason nan zòn defavorize yo, jèn fanm pa ka manje, pa gen travay, pa gen okenn espwa? Se dezespwa tout kote. Kisa nou kite pou jenn gason sa yo ak jenn fi sa yo pou yo pa antre nan bandi? Leta gen travay sosyal la pou l fè, leta gen pou l rantre nan zòn sa yo pou ede moun sa yo, konstwi lopital, konstwi bon jan lekòl, mete djòb, fè yo viv tankou moun, ba yo espwa. E janm te di yo dènyèman yap tiye 2 yap tiye 3 2 lòt 3 lòt ap repran plas yo paske menm kondisyon yo egziste mizè ekstrèm nan elit ayiti a jodi a kap plenyen peyi a ap fini men kisa w fè pou peyi a pi bon kisa w fè konbyen anplwa w kreye kijan w ede moun sa yo nan zòn favorize yo pou yo jwenn yon djòb, pou yo viv tankou moun. Ki jan w ede Leta ou menm kòm sitwayen angaje? Ou menm Prezidan de la Repiblik, ou pa kab parèt pou w ap.